Mezanmi koman nou ye? Byenvini sou CamTv News. Si w kanpe fon ti chita, paske jodi a gen zen. Aprè video Blondy an, semèn sa a, se Echann Frèch avèk Blaze One ki domine aktyalite a nan Echemay la. Aprè Echann Frèch te fin anonse separasyon l avèk Blaze One, li te fè yon entèvyou ansanm avèk Gandhi, kote l te pale de yon pil bagay ki te pase l pandan relasyon sa. Yè, an giz de repons, li te dedye yon pòs pou Echann Frèch sou kont Instagram li. Men sa l te ekri. Gade jis kilè ou wè rad sal dwe lave an fanmi. Lè w fin pran tan w pou w pale mal de mwen. Pandansetan mwen gen 2 mwa m pa fonksyone avè w entènèt la pa konnen sa. Raple w menm yon fwa m pa janm di mwen grangou, ni mwen bezwen kòb pou m peye kay. Mèsi pou èd la. Ou pa ka di menm yon fwa ou peye anrejistre yon mizik sou albòm nan. Depi fevriye ou te fè m bloke a pou jiska jodi a m fè tout afè m san m pa janm mande w. Jis lè map viv pou mwen tap fè elòj ou banm 10 ou banm dat. Respè pa kalori. Bòn chans frèm. Swit a pòz Lizwann nan, Echann Fresh te fè yon kokennchenn live kote li revele anpil bagay ke nou pat konnen. Live la long anpil, m pap mete tout, men m seleksyone pati k pi enpòtan yo e pati li te pale de Blezwann yo. Ou konprann li wè kouzen Maami, kouzenm relem li dim li dim moun ou chanje moun Facebook ta pale w Blaze one nan m avèk misye la m avèk misye epi yo vin nan chanm nan nan menm jou a m di eske w gen manager frèm M di Blaze one eske w gen manadjè? Ou konprann? Misye di m pa gen manadjè papa, m pa gen manadjè papa. M di ok, pase men men m pa t vle pwoblèm avèk lòt moun ki ede Blaze one pase m konnen anbann moun ede Blaze one. Anbann moun. Fanatik yo ede Blaze one, anbann anbann anbann DJ, anbann moun fè sa yo kapab. Gen anbann moun ki pa sipòte l tou, ki pa t janm sipòte l. Avan zoe bat gen moun ki fè pou blenzwen so m mande misye m di blenzwen eske w gen manager misye di l pa gen ankenn moun m di ok so li di ah m zoe m zoe for life m zoe for life so m di ok depi lè sa si yon moun di ou zoe for life men men m te renmen ki karaktè atis ou ye ou gen talan so nan menm jou a nan menm jou a M kòmanse depanse, m depanse, m depanse, m depanse, m depanse, m depanse, m depanse, m depanse, pa gen youn nan nou ki konn konbe kòb m depanse. But jiska jodi a m ap pran kou, moun ap rele m blofè, moun ap di m tout bagay, ou pa wè m moute resi m. M genyen l, ou pa wè m di sa m te fè pou Blaise one, paske si Blaise one te pale verite li t ap di pèp la pa t ap gen bagay sa, pa gen moun ki t ap ka ouvè bouch yo rele Haitian fresh blofè rele Haitian fresh ou konprann bagay sa yo pase tem di nou lavi a lavi a tout moun travay pou sa yo gen e pa vre tout moun travay pou sa yo gen m pa dwe blezwen blezwen e pa pitit mwen liye ou konprann nou preske gen menm laj la e pa pitit mwen blezwen ye m te vini pou m ede m pat janm panse. Ou te ka al dèyè ede yon moun epi l vin frape w nan figi w konsa. Jiskaske jodi a. Ou wè jodi a sa m ekri talè a nan paj mwen, m di, m pale byen, m di sa m, sa k nan kè m. Paske lè nou t ap rele lòt frè a, tout bagay te bon. Tout bagay te bon. So bagay yo pa mache, m al fè wout mwen, w al fè wout ou, epi nou, nou, nou fè bagay la genstè. ou konprann, map toujou, map toujou sipòte w, map toujou, ou konprann, m pa t ale fache, ou konprann, e moun ki nan kep misye a ki rele m ki di m konbe kòb w ap bay, konbe kòb w ap bay, kòmsi yo pa t di konbe kòb ou ka ba nou, si yo te di sa, paske Blaze One gen manadjè l, m pa t janm konn sa, li gen manadjè l ki rele Guess, li gen manadjè l, misye rele m, misye derespekte m yon premye fwa deja. Li te ret derespekte m. M te di Blaze One, gade frè m, pale avèk manadjè w, pale avèk nèg ou, SME w yo, ou konprann, pale avè yo. Enpi, lè m nan telefòn a Blaze One, se yon lòt bagay. Misye di, oh, e vre? Ah, m pral rele yo, m pral pale avè yo. Ou konprann? But si, si m ap ede ou menm, enpi moun ki nan camp ou yo ap fè jalouzi, yo fache, pase yo wè jan menm avè w ap, jan menm avè w ap mennen, Epi kòb la pa fèt pou yo yo menm. M pa konnen si Blaze One te di nèg yo, verite, sa m ap fè pou li. Gen lè l te di nèg yo m pa t ap fè anyen pou yo. M pa konnen. M pa pale a nèg sa yo. M pale avè yo nan telefòn, lè y ap rele yo vle. Gade, èske nou èske nou te wè Blaze One di m mèsi? Menm yon sèl fwa. Menm si m te depanse yon dola sou Blaze One. Ou wèl reponn mwen li di mèsi pou ede a mèsi pou ede a but ou konprann kounya ou palem ou te di ou peye pou sey sou mpa gade si e menm nap tann pou pale Blaze one mal papa sa pap rive non paske sim palel mal moun ap kritik mwen sim pale byen yap kitik mwen Pase tout moun fanatik yo. Yo renmen Blaze one poutèt mizik li. Yo renmen Blaze one poutèt mizik li but yo pat bal sipò. Yo pat bal sipò yo te sipoze ba li a. Men menm m pa janm avèk on moun epi lè bagay pa mache m vin pale moun nan mal. M vin rayi moun nan. M pa renmen sa. paske m te di misye se frè m li ye, m pral fè sesi, m pral fè sela, m fè m fè pi fò tout bagay m te di m ta pral fè a. M pa t fin fè anyen, m pa t fin fè dènye sa m te tout bagay paske sa t rive a. E poutèt sa sèlman, m te prepare pou m al lage yon bann kòb sou Blaze One. M te prepare pou m al fè sa paske nou pa gen pwoblèm kòb nou menm. Li konn sa. So lè w ap gade entènèt la w ap wè tout ti magazen yo Paske ekip misye a, yo konn an bann ti magazen yo ka peye de twa dola pou yo pou yo gate non. E sa w ap wè, tout sa n ap wè a, e sa t ap rive. Ou konprann? Menm nan live m ale avèk yon lòt nèg avanyè, misye avè nèg sa yo l ye, avè SMI. So misye ap mande m kesyon, ap mande m kesyon dèyè pran m tankou se yon moun sòt mwen ye, ap mande m ke èske ou te bay Blaze One Promise. M pa m pa m pat janm bay Blezwen promise. M te di Blezwen m ap ede w. M ap depanse kòb sou ou, m ap fè w rive kote w sipoze rive a. M t ap fè sa. M t m ka met sa sou pitit mwen, sou vi m, sou san m, sou drapo m. M t ap fè sa. M ap toujou fè l. M t ap toujou fè l si bagay pat pat kraze. But, lè ou loyal avèk yon moun epi yo pa ba w menm loyal la back, Sa w sipoze fè? Ou sipoze ap kontinye ap just bay kòb? On moun, nèg la voye yon bagay pou mwen, manadjè Blaze One lan, l voye yon bagay pou mwen ki di, men konbe kòb pou lage albòm Blaze One lan. Men konbe kòb. Bagay la di 50 mil dola ladan l. 50 mil dola. Misye pa janm pale de anyen, de kòb sèlman l pale. So m di, oh, pou lage yon albòm papa, m gen anbann moun ki fè albòm, ou fè mizik yo, M te peye pou studio time pase m genyen cash app yo e sa map di nou moun tap pale anvan w ekri yon bagay anvan w ekri yon bagay pa pa pale mal jiskase ou pa konnen sa ou pa konn verite yo m gen tout cash app mwen m gen tout tout bagay mwen voye tout sa m fè pou studio ou wè nap pale nan text yo tout bagay m pap janm met sa deyò pase si m mete l deyò li pap parèt li pap parèt byen pou pou SMI, pou Blaze One. But men menm, m ap pran tout kou kounya. M ap pran tout kou. M ok avèk sa. M ok avèk sa. Si, si m gen pou m pran kou, pou misye ka kontinye avèk, avèk career li, career rap li pou l ka, pou l ka success, bon, m bon avèk sa. Pase m konnen chak tan misye gad tèt li, Blaze One gad tèt li nan vit la, l ap konnen. M ap konnen e verite m te bay. Ou konprann? E verite m te bay. Tout moun e zen. M pa t janm Ayisyen. Ayisyen yo tout moun ap di menm bagay la. Ayisyen, depi ou fè success yo rayi w. Depi ou se yon moun ki gen, ki gen, ki, kòmsi ou gen, ou gen confident, yo rayi w. So, yon sèl kesyon m ap mande nou, menm si m te depanse yon dola, menm yon mèsi, menm yon mèsi m pa jwenn. M pat vle mèsi pou pou fanatik pou moun Blaze one ou pat tande yon mè menm nèg tout fanatik yo renmen nou renmen nou renmen nou renmen lèt konsyans nou renmen lèt konsyans nou renmen Blaze one ki konn chante a ou konprann men menm frè m te rele frè m nan e pat Blaze one e bon non misye m konn bon non li konn bon non nou nan avyon ansanm n al tout kote Ou konprann? Tout pwogram ki fèt, ou konprann, moun yo di m, yo pa book Blaze One si m pa vini. Fò m vini. So mwen menm, m di kou vre, m prale nan pwogram nan. M pa vle yon dola, bay Blaze One tout kòb la. Gen yon bann bagay nou pa konnen. Gen yon bann bagay nou pa konnen. Gen yon bann sakrifis ki fèt. Epi kounya e men menm ki ki kankou ki kankou jezi kri sou baal la yap met klou nan boudam ya yap pale ya yap haitian fresh ou fè sesi ou fè sa m pa m di oh men menm m fè 15 ans ap fè mizik nan peyi sa pa gon pa gon fanatik ameriken ki ki janm derespektem menm jan menm jan moun Moun ayisyen ap pale pase moun sa yo menm yo vle yo konnen m gen gwo san so yo konnen si yap di si nou pale misye mal lap joure lap di yon bagay mal li pa ka kontwole tèt li m ka kontwole tèt mwen m son bòs mwen ye nan bon lavi a ou konprann bondye bondye avè m bondye ede m m te vle ede on lòt ayisyen m te vle bay misye respè Respè yo te sipoze ba li depi lontan. On sèl kesyon m mande pèp la, m mande tout moun, Blaze One nou wè jodi a, jan w wè moun sa yo ap bay Blaze One love sa a, nou te wè sa? Nou te wè sa? Nou te wè sa ane pase? Nou pa t wè sa. Nou pa t wè sa. M pa di e menm ki fè tout bagay non. M pa di e menm ki fè tout bagay. M ap, m jis di w, ban m kredi m sèlman. Banm kredi m pa pran pòz m te vin gate anyen. M pat vin gate anyen ede m te vin ede. Ou konprann? Sa sèlman m ap di. Dènye fwa m ap fè lav m ap pale de bagay sa. M ta swete tout moun anvan w pale pa di anyen paske ou pa konn bagay yo. Nan yon layv sou Instagram yo te mande Fantom kisa l panse de dosye sa. Men sa l te reponn. Blaze One avèk Echann Fresh.

Komsi te bay leson respè vre bon respè jan yo di a wi kel kite nèg a fè te fè tirite a ta al domi li koz Jan pres fè sa poul te fè a deja li menm so se mizik ki pi bleze menm ebyen kite nèg a fè ok so menm jan an tou bleze menm sipoze gen respè pou Jan pres li koz li te gon pase